di ou nan trafik dwòg, ou itilize nou itilize pouvwa nou pou n fè pase dwòg, e anplis n ap vyole dwa moun, nou nan konivans avèk gang. Ki sa ki verite nan tout sa yo? E premye bagay m ap di w Romanes, gen de nòt ki soti, yonn di kote de Kanada e yon lòt di kote dèzetazini. E sa ki kote Kanada a, li di E m ap reprann li, ke pandan lè m te prezidan Sena, m te itilize stati m pou m te fè zam pase. Alò, mwen pran nòt pa Kanada epi apre m a pran pa Etazini an. E ke an fonksyon de la, yo adopte dè sanksyon kontre mwen. Premyèman, m ap di, lè mwen te prezidan Sena, Misyon Parleman ki te envite m pou te felisite m pou travay ke m te fè anndan Sena a kòm Prezidan Asanble Nasyonal, Secrétaire du Parlement du Québec. Yo te envite m, gen foto, gen foto, gen tout archiv ki la kote yo te aplodi m, yo te ban m standing ovation e egalman mwen te rankontre Parleman Ottawa kote egalman se la menm chose. Donk sa vle di ke kòman ou ka konprann ke si pandan ke mwen te prezidan yo te akize m, se CPI ki te akize m e parleman m ban m standing ovation, sètadi yo aplodi m lè m parèt paske m te fè yon travay ekstraòdinè, dayè tout moun te rekonèt travay ke m te fè kòm prezidan sena, donk yo menm yo te rekonèt li tou. Radyo Mega.
Paske yo sitye pa yo a

Romanè si a sela yn semèn ke mwen menm te avèk yon wo delegasyon kanadyen e prèske nivo ministeryèl ke m tap pale de kesyon peyi e ke yo tap di yo konte sou nou paske yo wè lign ke nou pran an se yon lign ki la pou rezoud pwoblèm yo, yo konte sou nou pou nou rankontre lè yo retounen pou ke nou ka gade kòman pou nou avanse. La sèl choz Mwen te gen dè diferans avè yo sou kesyon blende yo, li pa bon. Mwen te gen dè diferans, yo pale entèvansyon, mwen te pale de asiksans. Men m asime, m asime diferans yo paske se dè diferans dapwòch. Mwen menm, mwen yon peyi kòm lidè pou ke mwen, mwen konn eksperyans ladan l pou ke mwen, mwen mete l sou bon chemen. Yo menm, yo se dè etranje ki vle vin ede pou mwen, yo gen dwa pa konprann egzakteman sa pou yo fè. E mwen menm mwen t ap di yo, men kòman mwen wè kesyon. Donk, si se kesyon ki te yon politik wi, men mwen pa kwè te gen yon lòt pwoblèm paske si yo resevwa m, Romanes, m pa kwè yo t ap resevwa ni gang, ni moun ki nan dwòg. Sa se, sa se avèk Kanada. Mentnan, avèk Lèzetazini, yo ajoute kesyon finansman gang epi yo mete yon kesyon de dwòg. Alò, ban m esplike. Premyèman, Etazini toujou di nan tout nòt li yo Lèl gen delegasyon l kap vini li pa resevwa moun, li pap fè rankontre a dè moun ke yo panse ki nan move bagay. Mwen menm, depi 2012 jiska 2022, lè yon delegasyon amerikèn ap vini, mwen toujou envite. Donk m pa kwè ke se yon pwoblèm ki te genyen, piske mwen te toujou la jiska 2022. Radiomega. Se vre an 2007 te gen yon pwoblèm, ke yo te di yo tap fè yon kèt sou mwen, yo te gen yon sispisyon, te gen yon moun ki te vin nan anbasad la, yon ayisyen parèy mwen, ki te vini akize m, ebyen yo kòmanse ankèt la 2007, an 2011 yo vin wè kiyès ki te fè l, moun nan mande m eskiz, mwen sinifye anbasad la desizyon e an 2012 yo te reban m viza m. Donk se te yon case klo sou kesyon e depi 2012 jiska 2022 ebyen nan tout sa ki gen pou fèt j'étais là pou ke mwen menm mwen bay opinyon m yo konn pa dakò avè m sou sa map di men yo toujou daprè mwen menm respekte l puiske menm lè m di yo pa dakò aprè yo vin envite m ankò donk se pou di se pou di w kwa se pou di w ke Nou nan yon sitiyasyon ki pa tout afè yon sitiyasyon jiridik piske m pa kwè se yon bagay ki gen yon prèv paske se petèt yon semèn apre yo vin wè m, yon lòt semèn yo fè desizyon sa a soti. Trè byen. E ban m di yon bagay Romanès, e alafen de tou lè de nòt yo, yo di ke le but de ces sanctions c'est pas de punir. men ede lapèsòn an kesyon a chanje de konpòteman. Donk, mwen menm mwen panse ke lè son kesyon ki lta jiridik ki ta gen prèv, ni ameriken ni kanadyen ki sa yo fè, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo konn ki pwosedi yo fè. Donk, nan sans sa a, mwen panse ke, e m panse kesyon an se politik, e se poutèt sa mwen di, e kòm yo prevwa rekou administratif anndan nòt yo, Mwen menm, mwen panse ke avoka a ba pye dèv pou ke l fè rekou administratif yo pou m ka retire non m de lis la. Mwen pa bezwen ni nan voye monte, ni nan joure, ni nan pale. Mwen konnen ke m ap fè politik, y a une question politique dayè, nou wè nan moman ke l parèt la. Men mwen kwè ke kòm gen rekou administratif,

Non ditou. Ok. Sa pa janm rive. Sa pa janm fèt. Siw mò tap gentan konn sa. Wi non se paske e sa map gade tou. Se paske se sa map gade tou. Men eske w panse Lèzetazini Damerik, le Kanada ap pran le risk pou yo di yon moun nan dwòg san yo pa gen yon m pa vle di prèv men omwen yo pa chita sou de bagay, yo pa gen de dokiman k kòrèk?
Ekout. Mwen menm mwen di w ke yo gen yo gen pwosedur yo Ozetazini e o Kanada de kesyon. Si genyen on sispisyon ki poze, yo gen on ankèt yo fè e ankèt la ka mennen a on endikmen, on indictment, oubyen li ka mennen aske pa gen anyen. Mwen di w ke an 2007, te gen on kesyon ki te soulve konsa lè m al renouvle viza m, men an 2012, Kesyon li menm li te leve puiske eklèsi te fèt nan kesyon e yo te reban m viza ke yo te bloke. Donk yo te bloke viza paske yo te pote plent pou ou le tan de ankèt la, se sa? Li di sa se yon ayisyen, se te Fritz Meuse ki te pote plent ki te di ke m ap fè dwòg sou pò Gonayiv paske mwen te mande pou misye peye pò a ke l te lwe nan men leta l pa t janm peye e misye lè lè kesyon vin poze li rekonèt ke

konstate gen dè erè ki poze. Nou gade plizyè sitiyasyon. Si nou remonte premyè sitiyasyon sou Ayisyen, lè yo te akize Ayisyen se te katach e nou ki te bay sida. Ou sonje lè sa a? Administrasyon e tout moun di ke se apati de Ayisyen, se yon maladi ki pirman Ayisyen. Lè sa a yo te konstate l e yo te vin korije l. Etazini pa rapò se vre a la kesyon Irak lè ke yo te di gen bonm a destriksyon masiv yo vin wè pa la suit ke kanmenm pa t gen sa. Anpil anpil kesyon. Mwen panse ke jodi a mwen pa pale pou m ap di ke ekout gen rezon pa gen rezon mwen pwale pou m di il y a une erreur comme je l'ai dit dans la note e mwen panse ke gen dè men politik o nivo nasyonal ki toujou se dè zèdmi paske mwen fè dè ankèt

Lè, lè, lè pwosè sa ap fèt vrèman m ap di l. Paske, mwen te gon, kanmenm, mwen gon yon devoir de réserve pa rapò a se mwen ki te mennen l, men mwen di se te yon ansyen premye minis yo voye, yo voye ban m kòb, e lè kòb la mwen refize l, ebyen yo di bagay sa gen lanmò ladan l. Ah bon? Donk, jodi a, wi, e mwen menm mwen te di nèg la, mwen te gad, se oubyen m tonbe oubyen m pa tonbe. Jodi a sa k fèt la, se petèt yo te vle asasine fizikman, yo pa arive. Petèt, lè Charles bay Peral an 2017, yo, eskize, an 1917, yo te asasine l fizikman. Jodi a, ke yo kont moun ki kont okipasyon, jodi a yo pa ka fè l petèt fizikman, yo eseye fè l moralman. Men ekout, se ki est arive se ke batay ke n ap mennen la a, se yon batay ki odela de kesyon pèsonèl. Mwen menm, mwen kwè ke sitiyasyon ke m adopte
parapò a sa k pase a la a, se ke m fè rekou a avoka m pou m fè rekou jidisyè m. Mwen konnen ke peyi sa yo, Ozetazini, o Kanada, se dè peyi de dwa demokratik. Se dè peyi kote ke ekzekitif la, ebyen, menm lè ke gen yon desizyon, gen dè rekou administratif, oubyen gen dè rekou jidisyè. Donk, nan ka sa a, gen rekou administratif. E m panse ke jodi a, si m kwè ke gen dè enfòmasyon ki soti lakay mwen, kalpote nan domèn sa ebyen ki pa bon mwen panse ke gen de rekou ki ka pwouve son erè men mwen kwè ke li politik paske se jis seman de moun politik o nivo de peyi a ki achemine enfòmasyon ki montre ke ebyen il fo ke mesye sa yo kanpe yo e ke kòm deja te gen de diferan avèk peyi sa yo pa rapò apwòch ke yo wè pou Ayiti, ebyen la kesyon se prezante yon lòt fason. M gen M gen gen 2 bagay m dwe gade la. Mwen dwe gade otorite politik isit. Eske isit tout bon vre gen de politisyen ki ka pouse Lèzetazini, pouse le Kanada a pran de sanksyon kont le Senatè Latortue e Joseph Lambert? Oubyen se peyi sa yo menm, le fèt menm nou gen de pozisyon kontrè avèk sa yo vle, yo ta deside pran de sanksyon kont yo? M vle gade l 2 ang sa yo. Radio Omega. Mwen menm mwen panse les deux. Mwen panse les deux e m pa m pa vle bay plis detay sou sa puiske m nan procedure de repos administratif men croyez moi ke enfòmasyon m ban mwen gen gen les deux ladann men pour le moment jan m di l la mwen konsakre m a defans mwen paske lè ou nan sitiyasyon sa yo mieux vaut ke ou eklèsi l Paske se pa tankou Ayiti ke y a les juges de l'équipe. Se pa tankou Ayiti ke lè yo pran desizyon ou tande ebyen premye minis, prezidan ap bay kout fil pou ke yo kenbe desizyon an. Non. Gen de rekou e mwen menm mwen fè peyi sa yo konfyans o nivo de structure demokratik yo e mwen panse ke lè gen yon pwoblèm ki poze konsa mwen pa bezwen e al ni nan voye monte paske se yo ki gen la charge de la preuve. E a partir de moman ou fè rekou w la, yo dwe bay li, epi si yo pa bay li, lè sa a, mwen kwè ke, ebyen, y ap oblije retire non w de lis la. Banm fè dekant, banm fè dekantasyon a Senatè Latòti. Ki pwoblèm? Paske gon, gon Bryan Nicole se vini, gon hot delegasyon kanadyèn ki te vini, yo te pale kisa avèk ou? Delegasyon amerikèn nan? Yo te pale kisa avèk ou? Delegasyon kanadyèn nan? E kisa nou te kapab gen, e kisa nou te genyen kòm de pwen de diferans

ki se yon plan ki pou ranfòse les unités anti-gang de la police et les unités d'engins lourds de l'armée. Mwen te montre l, men yo menm yo pa t wè l konsa piske yon pwoblèm fondamantal ki antre mwen menm e petèt ameriken yo sou kesyon sa a, yo pa vle larme ditou. Yo pa vle larme ditou. Sa di pa pale yo de kesyon de larme, bagay sa pa endispoze yo. Donk lè m te poze pwoblèm lan, yo te di m non, non, non, non, non, yo pa ladan l, men mwen menm mwen toujou kenbe la kesyon de met nan du soutien a la police et a l'armée mwen pran menm teori sa a devan delegasyon amerikèn e kanadyèn nan ki te vini an mwen di yo si yo vini pou ke yo fè travay la pou nou e petèt nan 3 mwa nan 6 mwa y ap fè l paske yo gen lè ekipman apwopriye men sepandan

E mwen kwè ke ki se yon diferans e nan kesyon se la kesyon de blende. Mwen te di yo ke premyèman yo te dwe pote ekipman yo a tan, dezyèmman sa yo bay la yo te oblije fè 15 jou pou ke yo konplete yo alò ke o Kanada yo te ka fè l e jan yo konplete yo an Ayiti pa nesesèman bon paske nenpòt ki bal 5 56 ka pèse yo. Se te 2 diferans sa yo ki te genyen men se de diferans antre de moun entèlektyèl, antre de moun ki yo menm de lidè de peyi avèk de lidè dotre peyi k ap defann peyi l. Paske yo di w entèlektyèl la, li la jisteman pou ke li di verite a, menm si verite sa a ka mennen l anba tè, fò m di verite a. Donk la verite, e dayè Romanès ou wè ke apre 5 jou doperasyon ou wè sa blende yo, sa krize blende yo. Ou wè? Apre 5 jou senpleman doperasyon. Alò ke Wap gade blende yo bay ou Niger yo, yap fè des opérations avec des terroristes ki nan Sahara a, ki gen M60, ki gen ki gen misil, ki gen tout bagay e ou wè blende sa yo, yo reziste kan menm. Alò ke isi pa gen moun ki gen plis ke 5 56 e 7 62. Donk fò ou konprann kesyon an. Petèt gen de moun, m pral di ou, gen anpil moun ki pap soulve kesyon sa la. Mwen menm se responsablite m pran. Poze kesyon avèk anpil moun, wap wè yo pa pale de sa. Paske yo konnen dèke yo pale de sa, se yon diferans fondamantal avèk entènasyonal la oubyen avèk peyi a. E yo panse ke yo ka reyaji kont yo, yo pa p pale. Donk mwen menm mwen panse ke jodi a, mwen asime l, m ap di verite a, e si sa dwe mennen m jisteman pou yo detwi m fizikman ou moralman, mwen pa gen pwoblèm, men il y aura d'autres Haïtiens à prendre la relève

Lèd doit nous aider à sortir de lèd, sètadi èd ke yo ka ba nou nan ti mwa, ennan la a, li dwe pèmèt ke lè jenerasyon a venir te gade sa kòm nan listwa, men pa ke jenerasyon yo ap oblije vin remande lèd ankò. Imajine w les gens de 94 ki te wè entèvansyon militè ameriken an, apre 20 tan, yo pa panse ke nou t ap retwouve nan sitiyasyon sa apre 30 an. Men si nou te jere lè sa pou ke jisteman te gen de desidè politik nan moman ki te di men kòman pou l fèt, ebyen lè sa a m pa kwè ke nou pa t ap nan sitiyasyon. Mwa menm je w rapèl jete lyetnan dan larme a se moman e m te ekri yon dokiman pou m te di a kòmandan inite ke m te ladann nan piske se te USGPN pou m te di kòmandman ameriken an.

Mwen pa nan leta men m son dirijan politik. Kòm dirijan politik, mwen panse qu'il faut dire la vérité pou ke nan 20 tan, 25 an, lòt jenerasyon kap vini, jèn yo, yo ka jwenn yon peyi ki mye. Kòm òm politik, je dwa pa panse o pwochèn eleksyon, je dwa panse o pwochèn jenerasyon. Vwala kòman mwen wè l e si m dwe peri pou sa, map peri men nou pap peri Romanès paske se yon atak moral, se yon karaktè assassination ki grav anpil. men ke nou oblije de tout fason reziste. A wi, piske Bondye ba nou vi, piske nou gen anpil solidarite, e m remèsye tout solidarite keswa nan pati a ou lòt pati ki rele m, men mwen panse ke jodi a fò ke nou kenbe limyè verite a pou ke ebyen nan 3, nan 4 mwa, nan 5 mwa yo ka wè l, e m espere ke peyi sa yo ap konprann pou ke

Radio Mega. Wi le tan le tan de ma defans le tan de ma defans e mwen panse ke m retire kò m pou m pa nwi a kliyantèl pou m pa nwi a patenè m paske raple tout enèji ke m konn mete nan fèm lan se pa ke fèm lan pa p egziste men m retire kò m mwen panse gen de peyi etranje k ap kontan e men kanmenm m oblije fè l pou m pa nwi ni a partenaire ni a client m paske mwen kwè ke mwen konstiti mwen mwen mete sou pye mwen travay avèk anpil client lè desizyon sa soti pa bliye li gen efè e mwen menm mwen panse ke lè m mete kò m de kote a se pèmèt a antrepriz yo pou yo kontinye egziste pou yo kontinye fè afè paske bagay yo yo vize m dirèkteman e nan sans sa fò m gen ase dimilite pou m konprann sitiyasyon, pou m fè prèv dimilite, pou m fè prèv de transparans tou, pou ke mwen di yo, pour le moment, le temps d'assurer ma défense, eh bien, je fais ce retrait. Tenu compte de angajman an, tenu compte de enèji sa yo konn mete la a, donk ou pa riske fè fayit oubyen biznis yo, la production nationale, tankou ze ke w ap pwodui la a, yo pran gwo frap?
Bon e m te mete anpil enèji paske fò m di w kesyon pwodiksyon ze a se kè m, se peyi m e se se kòmsi m te wè se yon bagay ki kòm òm politik m t ap kontribye pou ke jèn yo pan wè ke nou ka pwodui pou ke yo panse ke nan peyi a tou nè pa pèdi yo panse ke ayisyen an ka travay tou paske il fo dè modèl dan se peyi il fo ke gen dè moun ki reziye yo mete men a la pat. Wè, e se poutèt sa gen anpil moun ki pa etone lè yo di si w gen byen aletranje, non, yo konnen ke se nan peyi a m envesti. Sepandan. Donk ou pa gen anyen ditou Kanada, Etazini, antretan? Absoliman gen. Absoliman gen. Men, se poutèt sa mwen di, si m renmen antrepriz sa a, si ke jodi a nou vle l egziste e ke mwen menm, menm si tout bagay fò m retire kò m ladan l paske mwen kwè ke jodi a okontrè se si m rete ladan l ke m ka mennen a pèt antrepriz la, fò m retire kò m pou m kite yo gen tout libète pou yo fè l. M espere ke y ap gen menm enèji nouvo staf yo pou ke yo jere l, yo kenbe l paske sa fè kanmenm yn fyète de notre peyi menm si se pa yn grann fyète.